Salut tout moun se yon plezi pou nou ansanm yon lòt fwa ankò jodia pou nou vin pale football se toujou avèw zanmiw JPW enfòmasyon keun gen pou ou jodia FC Barcelone aprè ke li te fin fè li elimine pa ekip Atlético de Madrid la ebyen sè o tour de lekip du Real Madrid de se faire elimine par le Bayern Munich. Nou pral tou baw nòt match la. Nou pral palew de seleksyon feminin ayisyèn nan ki gen de ranfò de tay paske li gen yon match trè trè trè zenpòtan li pral jwe fas a ekip Repiblik Dominikèn nan nan kad eliminatwa koup du mond 2027 kap fèt nan peyi Brezil. Nou pral tou di ou tou ke seleksyon maskulin ayisyen an ki pral nan koup du mond 2026 la la ebyen federasyon an avèk gouvèneman ap fè tout jefò pou yo wè si ekip la ta fè yon tou yon vrèlta tankou jan n te ka di an Ayiti avan y al angaje yo nan konpetisyon an e sa gen posiblite pou l fèt nan nò peyi a presizeman Okap Ayisyen. Epi chans Neymar trè trè trè mens aprè repons ke seleksyonè ekip Brezil la Carlo Ancelotti bay Prezidan Lula ki te ba li yon ti kout fil

Kar de final lig dè chanpyon FC Barcelone nan match ale te pèdi 2 zero fas a ekip Atlético de Madrid la. Ebyen nan match retou a li tal jwe kay ekip Atlético de Madrid la li pat ka fè mye li genyen 2 buts a 1 men li te mankel yon grenn gòl skwa poul t ale nan pwolongasyon petèt li ta genyen nan tir au but. ebyen li elimine ebyen se t otou de ekip Real Madrid la ki te pèdi lakay li tou 2 buts a 1 ebyen ki tap jwe match retou la nan Allianz Arena an Almay kay ekip Bayern Munich la se te yon match fou Dè le debi te genyen yon presyon nan match la, sè te debi de foli nou ka di aprè yon erè trè to e ke Manuel Neuer gadyen ekip Bayern Munich lan te fè, ebyen le jèn Arda Guler ta pral mete balon nan gòl la. Sa ta pral bay ekip Real Madrid la konfyans. Yo jwe yon bon premyè mitan. Se banm ma baw, Real fè gòl, Atletik e Bayern Munich replike gòl sou gòl, yon bèl match. Match la ta pral fini 4 rebu a 3 an favè ekip Bayern Munich lan ki te deja genyen a lale. Su lansanb dè 2 match, se 6 a 4 ekip Bayern Munich la genyen li elimine ekip Real Madrid la. Men ta pral genyen yon fè makan nan match la ki anraje laprès espanyòl, presizeman laprès pro-madrilèn. Kamavinga eske li gen rezon eske li gen tò eske abit la gen rezon eske abit la gen tò abit la se li menm ki chèf sou teren an tout moun dwe koube a desizyon abit la kew kontan kew pa kontan e pafwa menm si ou oze aprè desizyon abit la wal pran laprès al pale ou ka menm gen sanksyon. Vle di ke pou montre w ki valè pouvwa abit yo genyen. Camavinga pat kòmanse match la, li vin rantre nan match la vè 62 zièm minit de jeu konsa, on ti tan pa pase li fè yon fot sou Musiala, yo ba l yon katon jòn. E 8 minit aprè, li ta pral vin fè yon lòt fot men pandan l fin fè fot la pou moun ki pa konnen rezon paske kamera ki nan stad la jan aksyon yo te ye a pa twò te montre kòman Camavinga pran katon wouj la.

abit la pral estime ke se tan l ap fè pase. Pa bliye ke ekip Real Madrid la te vin sanse do o mur. Yo t ap bat pou yo wè si yo ta va ale omwen nan pwolongasyon. La nou pral rive nan 86 zièm minit de je. Ebyen abit la san. reflechi, li bay Kamavinga yon lòt katon jon ki sinonim d'expulsion. Kounye a, anpil moun ap poze kesyon, èske abit la te oblije ba Kamavinga katon jon nan? Paske dezyèm katon jon nan ta pral mete l deyò vu anje ki genyen, vu entansite ki genyen nan match la. Ebyen abit la li menm fason w ap reflechi a ka byen se pa konsa l reflechi. Li menm li gen dwa di ke m ap aplike de prensip. Ou menm ou gen dwa nan eta dam, ou gen dwa ap fè lojik men abit la li menm Sa li wè ki esansyèl pou li se sanksyone jwè a pou sa li fè a. Paske li estime ke jwè a ap chèche yon avantaj nan sa lap fè a. Katon jòn, jwè deyò, Konya la eske Kamavinga tou Pwofesyonèlman te sipoze fè sa. Nou konnen jwè yo toujou gwen ekip ti bagay ap fè. E eseye anpyete, e mete kò yo atè. Toujou ap eseye grapiye kelke segond vwa minit menm. Ebyen aksyon sa, 1 ke yon moun kontan ke ou pa konten abit la fè a. Petèt pa oubli tou li te gen dwa fè yon lòt jijman. pou l te kenbe bote match paske match la se te yon bèl match foutbòl. Li te gen dwa di bon aksyon an pa t ase grav pou m te ba jwè a yon katon jòn si m konnen ke l te gen yon lòt katon jòn deja. E Kamavinga tou te dwe pran prekosyon tou paske l konnen ke li gen yon lòt, li gen yon katon jón deja pou l pa te eseye penalize ekip li. Mwen menm moun mwen bay tò a se Camavinga ki te dwe plis pwofesyonèl paske lè ke ou gen yon katon jón deja nan yon match foutbòl se sou ze w ap mache. Camavinga deja son jwè ki pa twò pèfòman, li deja son jwè yo deja mete nan lis de depa, m kwè ke aksyon sa pa pral epanye l. Sa pa fè afè l ditou e li fò li fò posib ke lane pwochèn nou pa wè yon vizaj konsa nan ekip Real Madrid la. Ebyen sòti Camavinga ta pral chanje kou match la vrèman. M pa pral di se katon an, se sòti Camavinga. Real Madrid touswit ta pral vin pwan yon gòl epi an tout fen nan lè zarè de je yo ta pral ankese yon lòt gòl ankò ki ta pral sinonim de eliminasyon m ka di ke imilyasyon paske yo pran yon back to back nan men ekip Bayern Munich la dayè ki te deja siperyè a yo menm men yo te gen dwa avèk metye ke yo genyen si yo te rive nan pwolongasyon ou pa konn sa k te ka rive yon vye grenn gòl te ka kole epi ou te wè se ekip Bayern Munich lan ki elimine, konsa match la te ka rive nan tir au but tou epi ou wè se Real Madrid ki elimine ekip Bayern Munich la. Ebyen men nòt match la selon jounal Foot Mercato, nòt yo atribiye a jwè yo, nou genyen pou ekip Bayern Munich la ou pral sezi wè konbyen yo bay Manuel Neuer ki se gadyen ki fè yon bann erè paske Manuel Noer mwen menm toujou ap di ke se gadyen ki gen meyè jeu de pye nan foutbòl mondyal la. Se yon gadyen ki konn jwe anpil, ki konn fè relans anpil, ebyen jodi a se pati gen de jouk pa pou mwen menm konn vin nan mikwo a la gen de lè se lèm fin di yon seri de bagay m rann kont sa rive menm dan lè grand fami ebyen yo pral atribiye gadyen an, gadyen lejandè a sa, yon nèg ki nan karantèn li, kap jwe toujou nan nivo sa, a volim de je sa, men pou kalite erè li fè ki te ka fè ekip Bayern Munich la elimine, yo bal 2. Lemar yo bay senpren 5, yo ba Jonathan Tah

Son cham ti bonhomme sa ye yo bal note 7 epi Harry Kane ki fè yon bèl gòl tou yo bal pi gwo nòt la la note de 7 pwen 5 kounya nou pral baw nòt ekip Real Madrid la ki elimine ki pati pou li fè yon sezon blanch paske li elimine nan koup du roi. pa yon ekip de twazyèm divizyon. Li a 9 pwen de ekip Bayern Munich lan nan Liga pandan ke pa ret anpil jounen. E pi men li sot fè li elimine nan Lig dè chanpyon. Li pati ankò pou yon lòt sezon Blanch, Ebyen gadyen an ki te Lunine ki te ranplase Ti Bo Koutwa ki blese, yo ba li la nòt de 3 pwen 5, yo estime ke misye pa t pèfòman ditou anba kaj la. Arnold Alexander, depi lè l vini nan Real Madrid ki vrèman pa ka jwenn foutbòl li, se pa Arnold sa nou te konn wè nan ekip Liverpool la, yo ba li la nòt de 4 pwen 5. Militao ki soti nan blesu kap reprann li petit a petit ki jwe kanmenm yon bon match men lè ekip ou pèdi ou defansè ou paka gen pi bon nòt yo ba li nòt 4 yo ba Rudiger ankò nan defans lan la nòt de 4 pwen 5 paske se 4 gòl kanmenm defans lan pran yo ba Ferland Mendy ki soti nan blesi tou, trè teknik, k ap eseye si l a rejwenn foutbòl dantan li, yo ba li lanòt de 6. Brahim Diaz ki se li menm Camavinga te ranplase, yo ba li lanòt de 5.5. Valverde ki kapitèn ekip la, vrèman ki pa te Valverde nou te konnen an, E nan lòt match yo, trè briyan, an fonsè, bon, yo ba li la nòt de 4.5, Bellingham ki ap reprann li peti a peti tou, yo ba li la nòt de 6.5, Arda Güler ki te fè yon bèl gòl, ki fè de trè bèl pas tou, yo ba li la nòt de 7, se pi gwo nòt ki genyen nan ekip Real Madrid la, Vini.

Pou pwochen tour la se demi final yo nou pwal jwenn yon bèl konfwontasyon antre 2 bèl ekip nan moman se ekip Paris Saint Germain an ki pwal jwe fas a ekip Bayern Munich lan epi Arsenal a lale te fè 1 zero avèk ekip Sporting nan nan match retou la. Li pa fè mye, li fè 0 0, men grenn gòl li a te sifi pou ba li kalifikasyon. Nou pral jwenn yon Atlético de Madrid Arsenal. Le football c'est un jeu d'association.

2 ekip feminin ayisyèn nan ki genyen yon match li pral jwe fas a ekip repiblik dominikèn nan se pa nen pòt ki match dèke ou tande repiblik dominikèn sè di serye yo menm yo pran match la trè oseye dayè se yon match pou kalifikasyon koup di mond li ye pa ta ka genyen lòt fason pou yo ta ka abòde match la ebyen ekip ayisyèn nan pi serye pase yo non sèlman nou gen metye nou abitye nou chèche de ranfò. E m byen kontan ke seleksyonèz la oubyen seleksyonè a, bagay sa yo vin melanje kounye a, li chèche ranfò paske match li te jwe fas a ekip Angi a vrèman pa te fè m plezi mwen menm patikilyèman. Yon ekip ki kote nivo a si ba Ayiti te pase l sèlman 5 zewo. E lè nou pral nan. pi wo nivo a nou ka gen plis difikilte. E se konsa Pia Sandez chèche ranfòse ekip la. Ebyen nan ranfò ki vini yo nou jwenn medam sa yo ke nou wè la se Jasmine Vilgrain kap jwe nan Stade de Reims an Frans li genyen sèlman Li jwe kòm defansè nan ekip Stade de Reims lan. Nou vrèman bezwen moun vrèman nan defans lan. Epi nou genyen Naïla Louissaint, se li menm ki gen 20 tan, mta pral di talè a, k ap jwe nan AS Blainville di kote de Kanada nan zòn Monreyal.

estime ke ekip li a te gen feblès nan defans e sa fè li rele tout medam sa yo pou vin ranfòse ekip la. Niasson Jean Baptiste ap jwe nan United Football Academy nan peyi Etazini. Epi avan te gentan genyen Océane Toussaint kap jwe nan Paris. Sen Jèmen li se twazyèm gadyen Paris nou ka wè kantite defans lè nou pran 3 defansè ki vini plis gadyèn sa defans lan vrèman genlè te fè Nya Sondej pè anpil epi nou vin genyen Britani Raphinho kap jwe nan Sporting nan Portugal ki vin ranfòse ekip la. Li rete pou nou wè kisa medam yo pral pote an plis paske vle pa vle fò nou genyen match sa fas a République Dominicaine nan pou tout lè rezon ke nou genyen non sèlman su le plan foutbolistik men pou tout sa kap pase antre 2 nasyon Sa yo. Li rete pou nou tann lè a sonnen bang le 17 avril Ayiti deja genyen 9 pwen Repiblik Dominikèn genyen 7 pwen yon grenn match nul sifi pou nou pase nan tou swivan pou nou kontinye wout nou pou n ale nan koup du mond 2027 la yon dezyèm fwa.

Konnya la nou pral palew de Neymar de Carlo Ancelotti de prezidan Lula de seleksyon brezilyèn lan an jeneral Neymar nou konnen se yon bèl jwè foutbòl men depi en sèten tan se pa menm Neymar sa nou te konnen an. li menm oblije kite Lewòp pou l retounen nan peyi li nan club de coeur li ki se Santos. Tout bagay sa yo se akoz de pakèt blesu ke l te genyen li pa janm ka reprann fòm li te genyen an. Epi laj ap monte tou, Neymar deja genyen 34 ans. Men malgre tout sa yo mwen di w la, Si li te pèfòman a faktè laj la tap a kote. Neymar toujou reve poul jwe dènyè koup du mond sa. E ka byen se pa dènyè paske gen moun ki gen plis laj ke sa ki pral jwe koup du mond lan. Lè n ap gade Edin Zeko k ap jwe nan Bosni-Azegovin, 40 an, Cristiano Ronaldo, 40, 41 an, Messi gen posiblite pou l al jwe koup di mond lan tou, 38 an, gen lòt jwè ankò. Ki vle di ke depi ou pèfòman, gade a 37 an, Donald Guerrier ap fè tout kanpay pou l al jwe koup du mond lan. Se fòm ou ki pral pèmèt antrenè a fè apèl ou, apèl a ou menm e eksperyans ou ka pote anpil bagay. Men Neymar nan tout dènye rasanbleman ki fèt yo la, Carlo Ancelotti pa fè apèl a li menm. e nan dènye rasanbleman ki te fèt nan mwa mas la la, se te yon gwo sipriz pou laprès brezilyèn e menm Neymar li te fè anpil deklarasyon, li te menm ironize lis la, li pa fè pati de lis la e ekip la. pa te pi byen mache ke sa li pèdi fas a ekip La Frans lan. Li te jwe yon premye match sa pa pi bon. Neymar pou eksperyans li depi lap vin jwe ak a serye li ka pote yon bagay nan mitan sa yo m wè la. Si se pou ekip Brezil sa Neymar gen plas li ladan l. paske m pa wè sa ki pi bon pase l la, m pa wè sa k ka pote yon pi bon bagay pase li la. Ebyen prezidan Lula pral rele Carlo Ancelotti pou li fè yon ti pale ansanm avè l konsènan Neymar, pou li mande l ki posiblite ke Neymar genyen pou l al jwe koup di mond la e ta menm mande l menm pou l ta fè Neymar fè pati de ekip la paske prezidan Lula estime ke Neymar ap itil ekip la, ebyen Carlo Ancelotti ta pral bay yon repons ironik, li di prezidan Eske ou panse ke Neymar genyen nivo pou l ta jwe nan seleksyon brezilyèn nan? Sa montre klè ke Carlo Ancelotti pa genyen entansyon pou l ale avèk Neyima nan koup du mond lan. A pati de 18 me lis yo pral kòmanse tonbe, an di nan 1 mwa e kèlke jou, nou pa konnen, foutbòl se bagay ki chanje anpil bagay pase vit ladann a byen tou seleksyonè se poul ka ba Neymar presyon poul ka fè Neymar travay plis poul ka frite ògèy li men mwen ret kwè ke m kraze m kwaze dwèt mwen ke Neymar ap fè pati de list Carlo Ancelotti a pou koup du mond 2026 la. Epi poun fini nou pral palew de seleksyon masculin ayisyen an, seleksyon ki kalifye poul al nan koup du mond 2026 la, koup du mond kap fèt o Meksik, o Zetazini e o Kanada, se 3 peyi sa yo ansanm kap òganize on koup di mond kap kòmanse le 11 jen kap fini le 19 jiyè, Ayiti ki twouve li nan poul ki genyen Maròk, Brezil, Ekòs, Ayiti ap jwe premye match li le 13 jen di kote de Boston nan Gillette Stadium nan nap. fò konn sa kò yon match ke nou getan genyen biyè nou pou nal gade pou nal wè grenadye yo pou nal viv anbyans koup di mond lan se te yon rèv danfan e ki moun ki pata renmen al gade yon match koup di mond ebyen. Ekip la pa bliye ke li te jwe tout match li yo deyò akoz de pwoblèm vyolans ki genyen nan peyi a, nou genyen yon sèl vye grenn stad nou, moun pa ka menm pwoche l pou le moman paske bandi okipe zòn sa. Nou pa gen yon lòt kote pou nou ta resevwa match nan peyi a paske gouvènman avan yo pa t janm travay, pa t janm kreye de zenfrastrikti spòtiv pou te ka desantralize yon ti kras peyi a pou n ta di ke si match la pa ka jwe Pòtoprens, an nou jwe l Jakmèl. Si match la pa ka jwe Jakmèl, an nou jwe l Gonayiv, Okap, Fòlibète, Wanament paske Ayiti se 27 mil 700 kilomèt kare kanmenm. Ebyen, nan pase tout tan an deyò sa, Ayiti fè eksplwa yo kalifye. Ebyen, piblik la ta renmen wè Grenadye yo avan y al jwe Mondyal la e genyen yon bann jwè tou ki poko janm mete pye yo an Ayiti, yo ta renmen ale ann Ayiti. Enben se konsa gouvèneman an, premye minis lan avèk responsab federasyon yo, y ap fè tout sa yo kapab pou nan fen mwa me a, paske Ayiti genyen yonn ou de match amikal l ap gen pou l jwe avan li angaje l nan konpetisyon an ki pral debi mwa jwen ki se fenèt fifa y ap fè yon jan pou yo ta fè ekip la fè yon tou ann Ayiti presizeman nan nò peyi a ki ta plizoumwen sef. Ebyen se konsa enfòmasyon an tonbe tout moun ta byen renmen wè moun ki ba yo fyète a e mesye yo ta renmen pran ben de foul sa ta renmen pran fòs sa ke pèp ayisyen an pwal ba yo a fyète a pwal bouste yo pou yo di en en nou pwal fè plis nou pwal mete detèminasyon pou nou ka fè pèp sa pi kontan. M pa konn ki enfòmasyon ke m pa ba w jodi a, si w gen yonn ou ta renmen konnen, mwen menm m ta renmen pataje plis ansanm avè w, men se sa nou genyen pou ou jodi a, nou di w tchaw tchaw a la pwochèn pou yon lòt emisyon ankò nan Univers, mwen di w kenbe nou pa lage nou si w gen yon moun ou ka fè vin koute nou fèl vin koute nou e toujou ekri ti kòmantè yo mwen di mèsi a tout moun ki toujou ekri kòmantè yo ki like emisyon yo sa fè nou anpil plezi sa fè nou kwè ke gen moun kap koute nou gen moun ki renmen kisa nap fè a.